Bon nou te fè rezèv sou li pa touchel ki se sekrè nan de fwaye. E pèmèt mwen ajoute yon lòt ti kesyon sou kote sòti a, èske mari ta dwe gen sekrè pou madanm? Oubyen èske madanm ta dwe gen sekrè pou mari? Repons lan se non. Poukisa wap wap kache? Sa ki enpechel baw kòd telefòn nan li kapab soulve yon diskisyon. E poukisa genyen sekrè la a? Poukisa sekrè a? M panse li enpòtan si youn ap viv nan respè youn avèk lòt, si nou ap viv nan lanmou reyèlman, pa ta sipoze genyen sekrè. E sèlman ki pale de sekrè telefòn. Men mesye yo pèmèt mwen ale pi lwen. Pou m di, li pa ta sipoze pwoblèm tou pou mari m ta konnen oubyen pou madanm mwen ta konnen konbyen kòb m ap touche nan travay. Gen gason k pa tolere sa. Madanm li pa oblije konn konbyen kòb l ap touche. Men pou telefòn nan, souvan, jan de sitiyasyon sa yo toujou soulve yon pwen ki negatif. Li toujou soulve yon imajinasyon ki negatif. Paske si w pa kite l konn kòd telefòn nan, se paske w gon bagay w ap kache. E souvan, nan sousi mwen menm pou m konnen l, sa konn fè gen gwo pale anpil, gwo diskisyon, talè w tande, si w pa ka konn kòd telefòn nan, m ap kraze l. O non, si w pa gen dwa kraze l, se pa ou k t achte l, se mwen k t achte l. Men poukisa tout bagay sa? Kisa, kisa repons lan dwe ye? An nou viv ansanm. Nou son sèl. E si reyèlman nou son sèl, poukisa n pa ka fon sèl nan tout bagay? M pa di pou telefòn nan pa gen kòd non. Okontrè telefòn nan sipoze gen kòd. Paske pandan l nan pòch ou sa ka rive gon apèl ki, ki pase san ke w pa rann kont. Men asire w ke mari w konn kòd telefòn nan, madanm ou konn kòd telefòn nan, lè sa a, n ap viv alèz. Nou sipoze fè tout efò pou nou retire tout ti detay ki kapab koze yon gwo pwoblèm. Paske mwen te di sa, nan eleman ki destriktif yo, s on seri de bagay piti oubyen gran, ki pral genyen gwo enpak tèlke kòd telefòn, li pa saj, li pa bon e li pa rekòmande pou nan fanmi an pou n ap viv nan diskresyon ok. Mèsi, m satisfè. Men kesyon pa m nan, ki wòl mesye yo jwe anndan fwaye a? E ki wòl medam yo ta dwe jwe anndan fwaye a? Ou di ki wòl mesye yo jwe anndan fwaye a? E ki wòl medam yo ta dwe jwe? Men poukisa ou pa di m ki wòl medam yo dwe jwe? Ah ok ok. E Bib la atravè liv Pwovèb.

Men madanm nan, li se chèf kay la. Lè m di chèf kay la, madanm nan ap pran swen kay la, men edikasyon timoun yo, li plis sou responsabilite madanm nan. Poukisa? Paske li pi fasil pou jwenn gason an pa gen tan, sa e nan yon kad ki fòmèl. Li pi fasil pou jwenn gason an pa gen tan, men li sede oubyen li kite edikasyon timoun yo sou kont madanm nan. E se la w pral jwenn, nan tan ansyen yo, ou pral jwenn nenpòt pwoblèm ki rive yon pitit, yo pa gen lòt moun y ap akize. Manman l. Y ap toujou di se manman l. Edikasyon timoun, pran swen kay la, jere mezon an, sa se plis responsabilite fanm nan. E lè sa gen moun ki petèt panse fi a pa travay, e silvouplè fi a travay pi rèd pase gason an ki soti kal chèche lamanjay la. Men, nan kad enfòmèl la, nan kad enfòmèl la, e lè n gade kesyon edikasyon an, ou pral jwenn gen moun ki jwenn li diferan. Salomon mete anpil aksan w ap jwenn l ap pale avèk. Timoun yo nan liv Pwovèb avèk Eklezyas pou l di anfan toujou rete anba edikasyon manman ak paran. Se sa a ki enpòtan. Paske responsabilite timoun nan li plis fèt avèk moun ki ansanm avè l la e kiyès ki toujou pi fasil ansanm avè l se manman. E sak fèm kapab di wòl gason an li pi fasil se sòti al chèche lamanjay poul pran swen fanmi an e madanm nan se non sèlman pran swen kay la e jere timoun yo edike yo e se pou mwen menm pati nan fwaye a ki pi difisil la. Paske m sonje pastè Bob mwen te fon ti apwoch sou sa, m di pito ou bal fè tout bagay, pa bal jere fanmi, pa bal jere kay, paske l pa kapab. E sa m panse li, li, li, li valab pou tout gason pito. Dèfwa ou konn retire yon chosèt, w ap chèche l pou w pa jwenn li ankò. E madanm nan konn kote l ye. E ou pral jwenn tou menm jan m te di l, edikasyon timoun yo tèlman depann de madanm nan, pi devan ou pral jwenn lè timoun nan fon pwoblèm oubyen l fon dezòd, kiyès y ap premye akize? Manman l. E souvan konn se pa sa li. Edikasyon timoun, pran swen mezon, li pou madanm nan, e pran swen fanmi an an jeneral, se responsabilite gason an anndan fwaye a.

Ah fo bagay li fè manje. Ou byen di la vide egzat ba sa moun li pase yon chemiz e m pase m konnen frè moun li ka fè manje li ka pase yon chemiz pou m lage tout bagay sa yo sou do li sa vle di fò m fè devwa m li travay e travay fi l fò nou respekte travay pa nou sa vle di mari m ka fè yon bagay men nou menm antanke fi fò nou pran responsabilite nou an men ou konprann wi bon e.
Trè byen frè Moyiz. Frè Moyiz. Kòmsi te gentan reponn tout sa madanm nan di a. Paske sèvitè a te detaye, frè ki te mande detaye, frè Moyiz detaye anpil la. E tout sa l di yo se reyèl. Men mwen paske madanm nan te poze kesyon an, ki responsablite e ki wòl gason an, ki wòl fi a. Frè Moyiz tèlman reponn, ann repons la an rezime se, chak moun pran responsablite l. Frè Moyiz tèlman detaye wi, si frè Moyiz reponn li di chak moun.

Fi a, li menm ki responsab kay la, sa ka rive nan prenzip mwen gen dwa al travay, sa vle di yo wè l ansanm avè m, li ka di fè m vin fè manje. Men responsablite fò di yo, responsablite fè manje se pa pou gason an. Mka fèl? Sa pral depan orè travay. Sim pral fè makèt, li pa ka fèl li tout tan. Sa se konsantman mwen ak madanm nan mka al fèl pou li. Men, tande, non, mka ale, sa pral di ka pou dokte de koordinasyon. Ka, mka ale, men se li menm ki voyem. Men li pa ka leve chak mwa, konsèkitif. Pou m te wè mwen se mwen menm ki pral retire 200 real pou m vin pou m al fè makèt pou madanm lan pa konnen. Sa k fè m di responsablite a rete nan di sa moun nan konnen l? Sa yo fò w bay detay la. Pase byen gran timoun nan w wè nan moun nan ka marye li gen 70 an sèvitè. Men yo timoun. Madanm nan dwe konn responsablite l. Mesye ou konnen w al chèche travay. Ou vin ak kòb la nan kay la. Nou pale de kòd telefòn sèlman, men fòs di mesye dam yo, ni fi a ni gason an. Kont bank lan, ou pa ka ou pa ka gen yon bank, ou gen 500 reyal sou li, ou gen Santander ki gen 2000 reyal sou li, epi ou moun pou ki de fi a sèlman konn Santander a. Epitou bank lan ou lwa konfye sou li.

Kòmsi ou detaye responsablite sa kòm yon ti fò ki ka detaye pou di mesye yo nou mèt la yo paske la fanmi humm wè depi pa gen yon trankilite nan fwaye asante pap janm ka avanse epi tou ou paka pran sou date m paka sot